Mèsi pou m ka chita festival la ansanm avèk Malou e yon bèl atis ki kòmanse karyè l an 2015 e li toujou reprezante Ayiti pou yon pakèt gwo konsè aletranje. Bon, jounen jodi a li nan Vil Okap, pou mwen menm se yon reyèl plezi pou m ka fè yon ti chita.

Vin fè konsè sa e avèk Arly e tout asosye li nou reyisi fè sa n bezwen fè pou ke sa reyalize epi nou gon envite tou de nmab James Germain.
Wi eben ou gen 4 an ke ou pa soti okenn pwojè bon ou te soti yon pwojè ki rele Nwaye bon pale nou enpe de pwojè sa. Pwojè Nwaye a te fè pati de albòm Spirit Walker, sa ki mache avèk lwa yo, avèk espri yo. Nwaye se yon mizik ke m te ekri avèk Pòl Bofan,
sou baz yon mizik fòklorik, men lè m tande l, m di ke nou bezwen pale, nou bezwen pale de sa k ap pase, nou bezwen de pale de sa moun pa vle pale. Paske m wè an Ayiti n ap. nwaye. N ap nwaye anba anpil bagay ke nou pa janm adrese, anpil pè ke nou genyen. E m di ke m bezwen pale de sa. Osi yon pati enpòtan nan nwaye a, se ke gen tout yon sektè, plizyè sektè kominote a,

What kind of people tell you who to love? Eske yo panse ke yo pi entelijan pase Bondye ki fè nou? Donk pawòl sa yo ke m te ekri te enpòtan pou mwen e nou gen chans paske Noye genyen yon pri nan le International Song Writing Competition donk m te trè fyè de sa. Enben nou pral gade mizik la ki rele Noye a ansanm avè m. Bon tousuit n ap pase gen yon mizik ki te soti ki rele Danmbala ki fè 1 million views pase avanm te vini la m te gade pa jou pou m wè pou m ka pale de ansanm avèw bon mizik sa danmbala sa kijan w fè jwenn tit sa paske majorite fwa li difisil pou yon moun bèw yon bèl mizik konsa ke li danmbala pale m nou. Ou konnen mizik sa soti nan zantray ayiti paske se Raoul Guillaume e dayè m fèk pase yon foulard a pitit fi li Nathalie Guillaume ki fèk fè yon video. Men se Raoul Guillaume ki te ekri Papa Dambala pou Toto Bissainthe. Wi. Lè m te piti, m t ap fè kou de dans ann Ayiti lò yo voye m ann Ayiti, paske se dyaspora m te ye. M te konn tande mizik sa a e m di premye mizik ke m vle fè pou remèsye lwa pa m, Papa Dambala, paske m santi ke Papa Dambala toujou bò kote m. Wi. M toujou chante pou li. Donk premye mizik ke m te vle fè se te mizik sa. Donk m pran yon gwoup djaz e nan albòm djaz la m pran Boby Man ki te yon gitaris ekstwòdinè ki ansanm avèk nou m di men sa m vle, men sa Papa Danbala ye pou mwen e nou fè aranjman ansanm. Ok.
Bon, an n kontinye nan pase menm.

Li toujou nan mizik men mwen m pat nan mizik ditou se sinema m te renmen mwen menm fòmasyon ke m te vle fè men manman m ak papa m pat vle sa yo te vle m fè yon fòmasyon enjenyè, doktè ou avokat men m pa fè sa m fè yon fòmasyon finans avèk yon fòmasyon marketing e Gon moman nan vi mwen tout bagay rete e m reveye m te toujou spirityèl men lwa yo relem yo mande m sispann sa map fè nan sosyete corporate America etc etc yo relem yon fason endirèk paske yo dim m bezwen aprann itilize spirityalite pam pou lòt jan. E lè sa a, m debake sou yon lòt vwayaj. M pa t vle non. Paske m ta la, wi, m vle jwenn yon djòb, m pa ka jwenn li, eksetera. Men sa k pase, se ke petitapeti, m kòmanse fè hip hop. Answit m kòmanse nan yon show a Pari, m te zètwal nan show a.
E answit peti a peti mizik mwen kòmanse devlope, m kòmanse ekri mizik tou e a on moman done m te chita avèk James, James di wap fè djaz etsetera men esans ou
se spirityalite, pale a lwa yo konsa poukisa ou pa entegrel nan mizik ou, se di son bagay ki prive ki pou mwen. Di nan pwen sa. Epi, se a s moman la ke nou deside anbake ansanm sou yon pwojè. M te envite pou fè yon konsè djaz a Pari avèk Cécile Marie-Florence Salvin. E lè sa m di, m p ap fè djaz non, m ap fè djaz pou premye sèt, dezyèm sèt. M vle mennen moun yo an Ayiti. avèk yon nouvo konsèp e se lè sa avèk rasanbleman avèk papa loko avèk yoyo ke m te aranje tou avèk chiko bwaye etc ke m di ok se sa e se te sa ki te baz albòm spirit walker konbay m pa t di w sou papa danbala paske m te gen yon co star nan video mwen. pou sèpan. Wi, wi, wi, te gen yon sèpan vre. Sèpan an se te sipoze. E sèpan sa, kòman ou fè jwenn sèpan sa?
Vèy videyo a, m di m pa p fè videyo a pou kont mwen, paske m trè timid. M di m pa p gen videyo a sèlman sou mwen. M di ann pran sèpan epi n ap met. Yo di ou pa ka manyen sèpan an non, ou pa touche l etsetera. Epi m di bon, m mande yon moun vin avèk sèpan yo. E talè, sa m wè. Li ouvri bwat la, sèpan an leve sot nan bwat lan, li vin dirèkteman sou mwen. Menm jan m wè l ke l ap vin sou mwen, se kankou m pa konprann, m lonje men l e l kòmanse grenpe sou mwen. M di, O! Nèg lan ki te gen sèpan yo, li di m. Gen lè ou gen yon zanmi? Wi. E nou deside danse ansanm e fè video a ansanm? Wi. Bon kòm m wè video sa te fè yon pakèt views, men eske se premye mizik ou te fè oswa lè w t ap kòmanse kòman sa e kòman sa te pou paske eske w te gen gwoup ou te konn rantre ladan apresa w di bon banm fè yon afè an poukò m? Non, lè m kòmanse, m kòmanse tankou anpil chantè kòmanse, avèk pwojè, avèk demo, m te siyen yon kontra avèk East West, m te ganye yon konkou karaoke,
epi m te kòmanse, men m fè anpil trak avèk Disk Jockey, Top Mining, m fè omwen 10 titre, men yo pa t janm koresponn ak moun ke m ye. Non sèlman sa m fè 4 albòm jazz, 2 an live e 2 albòm separe, youn a New York, 3 a Paris, youn a Bruxelles. Donk lè m fè Spirit Walker, se premye fwa m di pwojè sa se pa m a 100 pou 100. M fè l avèk Chico Boyer, avèk Chef Lonché.
James Germond te ladan l odebi. Paul Beaubrun avèk Noye, men osi gen Alan Cavé ki vin rejwenn nou a de moman done e tout moun sa yo se de moun ke m bezwen remèsye pou sa. Wi, kòm ou di mwen sa, ou te kolabore ansanm avèk Alan Cavé, men kijan nou te fè rankontre ou menm avèk Alan Cavé? Eben, m te Brooklyn, m te fèk sot nan studio avèk James nan yon lòt kote, epi nou fè rankont avèk Chico e Chèf. Wi.
Alan kave tap pase m rele lougawou an pou pou li pou pou li se bon magnifik wi bèl moun tou bèl moun tou e tout ansanm sa m pa konnen kijan met tèt ansanm sa fèt a se moman la men son bagay ki trè pozitif. Wi bon m wè ou gen yon liv ou soti tou kareman ki rele. Vodou destine wi our vodou notre vodou map fèl tradwi wi bon liv sa soti trè byento la bon fon ti pale moun yo enpe de liv la. Map pale de liv la paske li enpòtan se m deside fon vwayaj avèk timoun yo timoun de 6 ans a 12 ans atravè listwa pou ke nou sonje se pa Nou pa desandan esklav. Avan ke nou te esklav, nou te gen yon lòt pase. Nou te viv an Afrik, nou te mache avèk tout lwa, tout espi rivyè yo, syèl la, tout espi ki te la nan lanati. Nou pa t rele yo Ogou, ou Agwe, etc. Yo te gen lòt non, men se sa fè pati de esans nou. E avan sa, nou te kòmanse an depi Afrik de Lèst, paske zansèt nou, se yo menm ki fè piramid yo an Ejipt, etc. Donk, m retrase vwayaj sa pou timoun yo. Ou pale de tout bèl lwa espri ke yap rankontre nan la nati e mennen jis o moman de lesklavaj e kote nou rankontre dan espri ki te viv nan Dahomey ki te yon jeyan sèpan e tout mache ki te fèt nan Lafrik de Lwès e pi don Wa, ki te fèt de yon lewpar e yon rèn ki rele Agasou. E Agasou se ansèt anpil wa e anpil moun an Ayiti. Donk, m pale de li lè l te piti, ti gason. E answit, m ap mennen nou sajès. Ske l genyen lè l pyaje? Wi. M pale de esklavaj la, sa k pase nou, m pale de l'arbre de l'oubli epi m di ke nan vodou pa nou, lè n te travèse nou pa t kwè ke moun yo te mouri. Nou konnen gen mèt agwe, gen badè sobo ki vin avèti tout inivè a ke nou la e la sirèn te konn pran timoun yo mennen yo jwenn mèt Agwe pou monte sou Imamou bato pou mennen l nan gran chato l anba latè donk nou jwenn ke se yon bagay se yon bèl liv epi m fè yon liv a kolorye tou pou timoun yo. M fè l nan 2 vèsyon, sa a se pi gran li se pou atis li ye. Donk se li fè 96 paj e sa se pou timoun ki vle kolorye. Gon pati pou timoun piti piti e gon pati pou moun pou timoun ki pi aje. E m espere ke n ap jwenn yon fyète nan kilti pa nou. Bon kòm ou pale ou fè liv sa a pou timoun, men èske ou kwè lwa yo gen koneksyon ansanm avèk timoun yo? Evidaman!
Paske mwen menm lèm te timoun m te gen yon koneksyon a lwa m. M kwè ke an Ayiti nou deside n ap kwè istwa ke blan te bay nou sou tèt nou. Ke nwa se pa bon, ke vodou se yon bagay ki mechan, etc. Yo menm yo gen rezon pa yo ke yo vle. efase kilti nou. Mwen pa konprann poukisa mwen menm ayisyèn m ta vle efase pwòp kilti m.
Wi bon bon ann fè ti pase nan fim ou te jwe a bon ou santi ke lè m te gade se pa jou m te wè ou te patisipe nan yon fim ki vrèman bèl bon e kijan sa te fè fèt pou w te patisipe nan fim sa. Sa m t ap di ou talè ke la mizik se yon bagay ki fè pati de vi mwen men an menm tan

Donk m te toujou gade kenbe yon ti aktivite. Men, men, èske se sè w menm ki te kòm, ki pale kreyòl ki te patisipe nan kou sa? Non.
Kreyòl la vin aprè, paske trèzonètman, tout, m fè sinema, m te fè yon film an fransè avèk Vladimir Yudunov, anpil moun, men,

Donk se mwatye kanadyèn mwatye ayisyèn. Wi. Men yo chwazi nou pou vote pa nou. Wi.
Eben kom ou wè eben ki pwojè wap ki wap soti pou ane sa paske mwen gen lontan wap soti pwojè. Aah map soti pwojè a tou moman. Wi. E dènye pwojè kem fèk fè la m trè fyè. M fèk fè yon defile de mòd a New York avèk modèl pa m yo. Sa a se modèl pa m yo. Sa vle di? Sa a yon sosyete ki rele. Ou ka fè yon ti gade, ou ka fè yon ti souvni. Yon sosyete ki rele Modern Mambo. M ap montre yon lòt modèl tou
ki
trèzenpòtan pou mwen.
Wi dakò sa bay wè wi donk.
M fè kaftan yo avèk manto e m òganize tout bijou men. Men men tout bèl rad sa yo kòman kijan w ta jwenn ide pou ka ka mete tout bèl rad sa yo. M kwè ke lè w kreyatè lè w atis ou atis nèt wi ou atis nan tout direksyon wi se sa
tout ilistrasyon m fè yo avèk AI men se mwen menm ki pilote yo. Waw, m te konnen sa m te vle.
Enben dakò.
Enben m te ansanm avèk Malou la ki nan dlo kap. Bon se yon rèl bèz pou mwen pou m te gen yon bèl atis tankou Malou pou l te ka chita pou m te ka pale ansanm avè m e li vini Okap li vin fè yon bèl fèt. Bon pa ezite vini nan fèt la pou nou ka vin pran plezi vin enjoy paske fèt sa yo pa fèt fasil.